Moun tout moun bonswa byenvini ankò nan kale pwa anba tonèl tabou kale pwa anba tonèl tabou se yon emisyon ke tabou network pote pou ou ansanm avèk sovè joseph guerline petit haïtien peu rival men evantyèlman jodia se 3 moun sa yo ki la men e li toujou varye li toujou varye e a dè moman done nou kapab gen lòt envite E gen moun kapab rejwenn nou e live sou um, sou, sou podium nan. Epi tou gen yon divès sijè ke nou ap debat nan emisyon an ki denterè e si w vle e nasyonal e tou ki enterese kominote yo kote nou ap viv. Nou menm um, nou se dyaspora, n ap viv nan kominote ayisyèn de Boston, kidonk zafè dyaspora yo enterese nou anpil e se sa ki fè w wè ke nou pale anpil de dyaspora. Men, Nou pa pale de dyaspora yo tankou yon moun te ka panse l nan bi pou nou ni kraze men se sitou pou nou kapab kreye yon inite nan sèvis nan respè youn pou lòt. Jodi a e nan emisyon an nou pral pale de ki kalite sèvis ke biznis ki nan dyaspora yo bay ayisyen ki vin pran sèvis nan men yo. E byen avan ke nou kòmanse pale de sijè sa yo nou salye tout moun Ki branche live lan e ki pral kontinye e branche emisyon sa a, ki pral gade l tout o kou de semèn nan, kite m kite Sauveur ansanm avèk Ladenson pou salye nou, pou mande nou kòman semèn nan te ye. Mwen salye tout moun e m ap di nou mèsi ankò paske nou ba nou opòtinite pou nou antre lakay ou pou vin pale avèk ou. Dyaspora se afè pa nou, dyaspora se afè pa nou e jodi a Jan nou, jan Guerline Petisson di li, nou pral pale de sèvis ke dyaspora a ap bay toupatou sou latè, e sitou espesyalman nan Etazini avèk kèk lòt peyi ki tou pre nou.
Bonswa tout moun, alò bonjou tout moun, e se yon plezi ankò, kòm toujou, pou mwen ansanm avèk zanmi m Sauveur, pou voye kap blan nèt,

Konpetisyon epi ak kalite travay tou. Sa pale ke Ayisyen an dwe antre nan konpetisyon epi amelyore kalite sèvis ke li ap bay. E jodi a espesyalman nou pral pale de sèvis, se sa k fè mizik sa a se te tankou se tout san m k ap bouyi la, tèlman m kontan. Ke nou pral pale de sèvis. Ebyen, an nou kòmanse Sovè pou nou di konsa ke nan dyaspora a gen anpil Ayisyen ki Genyen biznis nan nan kominote yo. Keseswa isit nan kominote ayisyèn de Boston, ke se a New York, ke se nan Miami, ke yo an Frans, yo o Kanada, epi tout kote yo ap viv, nan Repiblik Dominikèn, e genyen ayisyen, e nou konnen ayisyen an pafwa se machan nan lam, epi se biznismann yo ye tou, e majorite ayisyen se de moun ki endepandan, paske nou pa tèlman e an Ayiti gen anpil antrepriz ki pou anplwaye e e fòs si w vle e e fòs de travay la e mas moun ki kapab travay yo, e youn nan fason ke moun yo fè pou palye a mank de travay ki genyen sou teren an se louvri pwòp biznis pa yo. Se sa ki fè w wè an Ayiti gen sa ke ki rele komès enfòmèl lan, sektè enfòmèl de lekonomi ki ap fonksyone paske genyen anpil moun, anpil moun ki ap fè ti biznis yo, ap fè ti komès yo. E li pa diferan de an Ayiti kote ke chak grenn Ayisyen gen yon ti biznis yon kote, ou wè sila li se machann dlo, sila se machann piman, lòt la se machann chabon, e sila machann diri, chak moun gen yon ti komès ke yo ap fè pou yo defann yo, e pou yo defann timoun yo li pa diferan e avèk sosyete e ayisyèn nan nan Boston ou di mwen nan e e ayisyen nan dyaspora yo yo fè ti biznis yo tou patou tout kote yo pase wap wè yon biznis ayisyen men youn nan patikilarite biznis ayisyen sa yo ke le pli souvan ou remake e pa rapò a lòt biznis ki nan anviwònman yo, lè w antre anndan biznis sa yo pou la grand majorite, mwen pa di se tout paske mwen konnen de biznis ayisyen ki genyen lòt karakteristik e biznis etranje yo ke nou pral pale toutalè, men tankou yonn nan kisa ke w kapab remake nan biznis sa yo, se ke le pli souvan yo gen menm prezantasyon ansanm avèk biznis ke ayisyen genyen an Ayiti yo. E lè m di biznis Ayisyen gen an Ayiti yo, m p ap pale de bèl biznik, bèl biznis, bèl shop, bèl boutik ke nou kapab wè sou Dèlma, ke nou wè Petyonvil, ke nou kapab wè nan kote nan vil Okap. Men, yo gen menm aspè ansanm avèk biznis ke nou wè pa egzanp nan mache Salomon yo, nan mache Anfè. Yonn nan patikilarite se biznis sa yo, sèke yo pa pwòp. Ditou, lè w antre anndan biznis sa yo gen yon ensalibritre, insalubrité si n kapab si se mo a oubyen kòman mo kreyòl la ye, Yo sal anpil. yo sal anpil, ou ka pase men w konsa sou e sou kontwa yo, sou tab yo epi men w tou sal anpil pousyè, gen nan biznis sa yo ke w fin antre, lè w soti kòmsi tout rad ou sal, Se komsi se te nan yon depotwa ke w te ye, yon bagay fatra. Tankou mwen menm m gen seri de mezon transfè ke mwen konn antre pou m al voye transfè pou fanmi mwen ki an Ayiti. Yo te mete men w sou kontra, men w sal, men w retounen vin jwenn ou te mete men w pwòp, lè men an retounen li vin sal. Sa se yonn nan premye aspè ke nan biznis yo ke nou remake ki genyen nan biznis yo. Yon lòt aspè ke nou remake e ankò ki genyen nan. nan biznis sa yo Sauveur se ke lè lè ke ou antre anndan e biznis sa yo moun ki vini ki akeyiw nan biznis lan diw konsa soti tounen tout swit kote ou te ye a la nou pa bezwenw moun nan ki ap baw sèvis la moun nan ki resevwaw sèvis dakèy lan Moun nan telman boude sou ou, li telman move, li telman fache, san w pa gen kont avek moun nan moun nan ap twaze w, se kè w pran pou kapab pran sèvis sa nan men moun nan. Paske sa ki enpòtan pou nou di nan kesyon sa, paske biznis, ou pa ka fè biznis san ke ou pa gen yon bon kostomè sèvis. Sa nou rele sèvis a la kliyantèl la fòk li mache. Si l pa mache, se kòmsi se wòch w ap tire nan lanmè.
Mwen menm, patikilarite mwen nan Ayisyen isit ap fè biznis, se fòk mwen avwe nou yo m pa gen anpil tan isit. M gen sèlman ennan, ennan e kèlke mwa men mwen obsève, sa mwen wè se ke endividyalis la li, yo enpòte l de Ayiti rive la a. M pa wè gen de gran biznis wè on gwoup ayisyen ki gen lajan mete tèt yo ansanm pou yo fè. Nou ta wè sa pa egzanp li deside nan on chanm kay li fè on restoran. Sa deside nan on chanm kay li fè on dray men nan chanm kay la non sèlman gen dray, ou gen on mezon transfè ladan l epi ou gen lòt aktivite k ap fèt ladan l. Donk se de estrikti ou gen, se de biznis ki estriktire menm jan avèk Ayiti se Gen de bagay, gen de sèvis, se, yo pa diferan de jan yo bay yo an Ayiti, jan Guervy sot di l la, donk, mwen m panse gen yon. Alò, lè nou di jan yo bay li an Ayiti, nou byen vle presize move sèvis ke yo bay an Ayiti. Paske gen de trè gran, de pwoklin biznis an Ayiti, gen biznis fitiris ke w ap antre nan yo, se nan nenpòt ki gran biznis ke, ki se, ki se Nouyòk, ki se Japon, ki, ki, e, e, e, ki nan nenpòt ki gran vil nan peyi devlope, di, bon, di devlope yo. Men, Konsa tou, e e pou m fin devlope sa e e ke mwen t ap pale talè, akote de lè w parèt sèvis a la kliyantèl ki pa bon ditou nan jan ke moun nan ap akeyi w, gen sa ki rele sèvis lan menm ke moun nan ap ofri w la. Pa egzanp, moun nan fè l nenpòt ki jan, san sousi, e yo sitou pa fè sèvis la pou retounen. Epi, Ayisyen an toujou mande w pou w konprann. E ke se kòmkidire ke ou menm kòm Ayisyen gon bagay ke w dwe moun nan. Ke w dwe pote sèvis ou ba li, ou dwe pote lajan nan biznis li an, menm lè li menm li chwazi ke lè w vin nan biznis li an pou l pa ba w yon sèvis nòmal. Li pa ba w yon sèvis de kalite. Paske sa moun nan li pa rive konprann nan, sè ke se sèvis la pou fè w tounen. Si m vini, m vin achte yon bagay, jan w trete m nan, se li k pral detèmine èske m dwe tounen ou pa. Men gen yon lòt bagay, sèke menm jan avèk an Ayiti, Ayisyen an kwè ke pa gen lòt kote ou ap jwenn sèvis la. Se li menm sèlman ki genyen, se li menm sèlman nan kwen an la ki gen yon ti bagay Ayisyen, ou ka vin fè sa w gen pou w fè a si w vle fè l ka avèk Ayisyen. Poutèt sa, li chwazi pa ba w sèvis paske l konnen ou pa gen lòt kote pou w ale. Se menm jan avèk yo fè nan Naj. Menmlès li pa souvan vrè paske pa egzanp gen anpil kabinè davoka nan nan isit la nan kominote Haitian de Boston an. E gen anpil lòt nasyon ki ofri menm sèvis e dwa sa yo. Men pwofesyonèl ayisyen an li menm, se pa ke l pa konnen ke w ka al yon lòt kote, men se ke lè w al yon lòt kote kounye a la li pral kritike w li pral di konsa ke ayisyen sa a pa bay biznis avèk ayisyen. Ayisyen sa a li prefere al fè yon blan fè lajan an olye ke li fòse. Kounya la lè w rive kay moun sa a ou vin ba l yon biznis li pa respekte w paske w se ayisyen li pa respekte w. Premyèman moun nan pale avèk ou nenpòt kijan, nenpòt ki fason anplis li ap rele sou ou se kòmsi ou se timoun ki rete ansanm avèk li. Pandansetan, sa ki pi enteresan nan istwa lan sèke li vle pou w asepte sa a. E si, pa malè, ou pèmèt ou louvri bouch ou di ke moun sa a pa bon, li pa ba w yon sèvis, li pral tèlman pale w mal al nan kominote a pou l blaze w di ke moun sa a se blan l renmen, se blan ke li pote sèvis ba li. Nou pa vle soutni biznis ayisyen. Men pou ayisyen an soutni biznis ayisyen an, Ou sipoze mete biznis lan nan nivo. Se pa paske se ayisyen kap vin pwan sèvis la nan menw li sipoze nenpòt kijan. Ayisyen nou se premye moun ki pou respekte tèt nou. Nou se premye moun ki pou fè lòt nasyon yo respekte nou. Nou toujou ap di ke moun pa respekte nou, lòt nasyon yo, tèl prezidan ap joure peyi nou dil tèl bagay, men eske nou menm nan jan ke nap konpòte nou youn ak lòt, Nan sèvis ke nou ap bay Ayisyen parèy nou, èske nou yonn nou respekte lòt? E se, mwen panse se, se rezon dèt emisyon sa a jodi a, pòte Ayisyen yo oubyen bizisans Ayisyen yo ki nan dyaspora a, eseye ofri de sèvis de meyè kalite pou non sèlman Ayisyen satisfè de sèvis dyaspora Ayisyèn nan bay, men tou tout lòt kominote k ap konsome sèvis oubyen k ap achte sèvis ayisyen an pou li satisfè tou de sèvis li jwenn. Men menm nou pa vini la pou nou kritike sèvis, se pa sa objektif premye an. O wi n ap kritike sèvis tou, n ap kritike tou, men n ap di sa ki bon yo tou, nou gen pou nou di sa ki bon yo. Men se pa sèlman sa, menm pa egzanp ou anvi wè, m anvi wè yon gwoup ayisyen mete tèt yo ansanm pou gen yon gran magazen, yon gran chèn dotèl, yon store, Paske Ayisyen an li endividyèl, li trè endividyalis nan fason l fè biznis isit. Li fè yon restoran, gen yon restoran ayisyen ou rive, ou fè kòmand ou depi nan wout. Ou rele inèd tan alavans. Lè w rive ou panse w ap jwenn manje, lè w rive ou vin chèche l, se lè y al fè. Bon, m ka bay yon eksperyans ke mwen fè nan yon restoran ayisyen, m ap pèmèt ke m site non li, Djinoz nan Brockton. Se te premye fwa m ap pale ke m bezwen al achte yon bagay nan restoran ayisyen. Epi gen yon moun ki di m, Oh, gen Gino's nan Boston. M di, Oh, Gino's? M pa konn bagay sa. Epi kounye a m di, Ok, pa gen pwoblèm. Kounye a m rele nan Gino's pou m di ke m ap vin achte yon bagay. Yo di m, Ok, pa gen pwoblèm. M fè òdè mwen. Epi m di, Nan konbyen tan ke l ap pre? Yo di mwen, 30 a 45 minit, yon bagay konsa. Mwen rive lòtbò a nan inèdtan. Lè m rive, se lè m rive a y ap fè l. Sa vle di, kòman ou vle pou m rele mòde, epi se lè m rive, se lè sa yo pral fè. E se mòd konpòteman sa yo ke Jezi Sara Ayisyen konn jwe.
Mwen menm, mwen ka pale pou Djinoz, poukisa, paske Djinoz se yon restoran ke mwen renmen manje ladan li, li toujou bizi. Paske tande, tande, non, non, men tan de sèvis lan ka pa rapò a jan Biznis lan li bizi. Non men tout sa yo se sèvis ou bay. Kalite tande tande tande tande moun kòmande pizza la nan domino's li konn rive vin jwenn mwen nan 15 minit konsa konn pran 45 minit pou li rive vin jwenn mwen. Men yo pa diw lap rive nan 10. Ok ou konprann sam diw la. Wi wi yo toujou majore. Tande si w dim ke map jwenn li nan 45 minit 45 minit la vle di ou majore tan an pa rapò avèk aktivite ke w genyen w ap fè. Bagay la p ap pran 45 minit pou l kwit, ok. Men si l ap pran w, m pa konnen, 10, 15 minit, ou di mwen, vini nan 45 minit. M sòti lakay mwen, m kite a inedtan, m rive, lè m rive, se lè a y ap fè l. Lè sa a, ou pa pale m de sèvis ankò. Dayè, ban m bon egzanp, M sonje m te òdè yon pizza nan Domino's lè sa m te rete Westward Spaghetti epi yo di mwen m ap jwenn li nan 15 minit. 15 minit la pase m pa jwenn pizza a, 20 minit kounya m rele m di mwen òdè yon pizza yo di m ta rive nan 15 minit m pa janm jwenn li. Kounya yo di mwen pizza sa ke w te òdè a li fri, ou pap peye pou li ankò, free of charge, li kòd mwen pase moun nan rive an reta, paske gon gon kantite tan e sa mwen òdè a mwen bezwen li, paske mwen bezwen li ou banm on timeline, fòk li rete nan tan, si m rive m pa jwenn li nan tan sa vle di sèvis ou bay la li pa bon, paske lè sa olye w fè kliyan Se moun, se moun wap repouse. Paske ou dim map jwenn li nan 30. Ou dim map jwenn li nan 45. Ok mwen dakò pou m vin prann nan 45 la. Lè m rive nan 45 la fòk mwen jwenn li prè. Si l pa prè, ou pa bay sèvis. E sèvis wap bay de kalite. Men tou gen. Men se sak pou fè m vini. Lè yo dim 30 minit, 30 minit la m parèt boom! Ou ban mwen pou di ya. Ok sa nou retire yon pwen pou djinoz men djinoz tou nan bwakton se yon nan restoran ke ki pi pwòp nan nan nou pa fòse sèvis se yon nan restoran tou ke ou ka ale ou pase dwèt ou ladanl men ou rete pwòp menm jan se yon ti kad agreyab ke kontinye fè travay sa se yon ti kad agreyab ke ou kapab envite ou kapab envite yon lòt moun pou vin pou pou vin manje li pwòp li gen klin ke w ka fyè de li men pa kont yo oblije amelyore sèvis ala kliyantèl nan nan tan wet lan fòk yo di moun nan pa di moun nan ke vini nan 15 minit si nou konnen ke manje ap pare nan inè tan edmi paske bon Ginos toujou bizi sa son bagay ke nou menm nou kapab konprann men konprann nap konprann nan se wòl mwen de ayisyen an pou l konprann men nou pa vle pou se ayisyen k konprann nou vle ke biznis lan standa ke li ka sèvi nenpòt ki moun kit li se ayisyen kit li se ayisyen kit li se etranje Sa a se yon se yon premye bagay. Gen yon dezyèm bagay nan sèvis ke Ayisyen ap ba w la. Lè Ayisyen ba w yon sèvis se si w vle w ap pran l, anraje menm mete l atè a, si w vle w ap pran l. Pandan se tan, lè w genyen yon etranje ki ofri w yon sèvis, fòk ou wè ki jan etranje a ap chèche sou vizaj ou apresiyasyon de sèvis ke l ba ou a. Se sa k pou fè w tounen demen. Fòk ou sonje ki jan l ap gade pou l ou di, kisa k pa mache? Kisa m dn ba w la? E a, kisa m te ka fè pou ou lòt? Or, nan biznis ayisyen, li panse ke si li pran swen ou konsa, ou pral di konsa ke moun sa yo se achtè de figi yo ye, moun sa yo, yo pa, e, e, e, e lè w vin lakay yo y ap chita achte, achte magoul ou. e ke yo pa vle sèvo. Mwen pote machin mwen pa egzanp, an nou pale pou mekanisyen yo, paske nou pral atake plizyè tip de sèvis ke ayisyen ofri. Gen yon pakèt mekanisyen nan nan kominote ayisyèn nan ki ofri sèvis e e e pou moun ki gen machin yo. Mwen menm mwen fè plizyè aksidan nan e e e nan lari a, jeneralman se konpayi dasirans yo ki konn chwazi body shop kote pou ou al mennen machin ou. Kidonk mwen fè plizyè eksperyans ansanm avèk etranje ke Konpayi dasirans lan tou chwazi yo ke mwen pote machin mwen. Mwen sonje ke machin mwen te genyen pwoblèm, epi yo pote li nan konpayi, non sèlman konpayi an remèt mwen machin nan clean, machin nan nice, lè m rive te gen plizyè machin ki kanpe nan lakou a, machin pa m nan kanpe, m pa menm gade mwen se li m ap chèche pote machin mwen an paske li te kraze, li te bagay, yo remèt mwen yon machin tou nèf e yo pran swen yo, anndan machin nan pou yo clean machin nan epi madanm nan ap gade li map map enspekte machin nan epi gon ti bagay m pase menm konsa epi li di kisa ki genyen li gon bagay ki pa bon ou jwenn yon ti pousyè wap wè madanm nan ap chèche apwobasyon nan vizaj mwen madanm nan ap chèche Fè yo ofri yon sèvis de kalite jis rezilta Sèvis ke banm lan kem kontan Epi m di lèm di tout bagay ok li diw sur ke sa ok ke w renmen machin nan m di wi mwen renmen machin nan mwen renmen sèvis li di al eseyel pou wè si tout bagay mache nan yn èdtan pou w tounen anvan pou w vin siyen m al eseye machin nan mwen retounen mwen siyen e yo fè 2 semèn ap fè swivi a avèm pou wè kijan m renmen machin nan eske yo te banm yon bon sèvis epi epi Tande m pral fè lòt semèn m pral fè yon lòt eksperyans nan kad travay mwen ansanm non non lòt ane dè zane dezan twazan plitan nan kad travay mwen nan valorize kominote a valorize biznis ayisyen ki gen nan kominote a machin mwen fè aksidan m di sèt fwa si m p ap pote kòb sa paske asirans yo peye anpil lajan pou pou machin yo ranje m pral pote lajan sa nan anba yon biznis ayisyen mwen pote machin nan Non sèlman yo remèt mwen machin nan sal kou pentit gade mwen monte anndan machin nan m gen grip mwen malad epi m ap di mesye oh machin nan sal m gen menen m pa fè ditèl non mwen menm m pa fè ditèl bagay sa a m pa fè l n epi e tèl bagay bon kisi moun nan li plenyen li pa epi kousi sa pa vle gade moun nan ke w pa satisfè de sèvis yo ba w la. Epi nan menm sa ki te ki te travay menm poul fè a pa egzanp machin nan se frapel frape pa dèyè fòk li te ranjel kòman yo rele sa poul fè body bay machin nan dèyè machin nan limyè a pa sa la menm limyè a pa mete men limyè an pa mache e se pandan m nan lari se pandan m nan lari ke yon polis kanpe mwen ke ki dim ke madanm limyè machin nou machin kem fenk soti avèk li nan nan garaj la wi e ki se travay moun nan wi kounya lèm rele moun nan moun nan ap di o m te mete limyè wi M di mesye se pa di m pa mete w limyè men si w mete fòk ou tcheke ke l mache fòk ou verifye o ban m yon bon sèvis kounya la menm m pa gen yon bon sèvis ditou m èske w panse ke. Èske moun sa yo ap tounen lakay li ankò demen?
Non monchè ou mèt peye m lajan m pa pale l ankò men kounya la èske moun sa pral di ke o fi sa son move moun li pa mennen moun ban mwen li pa mennen lòt ayisyen oubyen li ap pale mal men ou pa ban m sèvis pou m pale w byen e pa paske w ayisyen tande byen ban m di nou moun yo E pa paske w ayisyen ke m gon bagay ke m dwe w. Mwen menm kòm ayisyen m pa dwe w anyen. Lajan m nan pòch mwen, mwen gen dwa fè sa m vle avèk kòb mwen. Men pa kont, nou bezwen fè konbit ansanm pou nou soti nan sa n ye la a, ayisyen ansanm pou nou soti nan nan povrete a, pou nou soti nan maras ekonomik ke nou ye a. Kidonk li nan enterè mwen menm Guerline Petit, lè m gen yon sèvis ke m ale nan kominote ayisyèn nan pou m pran sèvis lan. men se mwayennan ke ou menm ki ap ofri sèvis nan kominote a ke ou ofri mwen yon bon sèvis. E ou dwe ofri chak grenn Ayisyen ki vin kote ou, ki vin chèche sèvis nan men ou, ou dwe ofri yo yon bon sèvis pou yo retounen. Ayisyen pa dwe. biznis ayisyen nan kominote a anyen sinon ke sèvis ke w ap ofri a depi l de kalite olye nou pran l kon pwal raze pye bèf pou pye bèf m ap pran l kay pwati pye bèf pou pye bèf m ap pran l kay pwati kidonk si ou ofri bon sèvis e sovè ap absoliman tyen aske l bay gazman koulè pale nan emisyon an jodi a.
N ap pran yon ti gazman annatandan n tounen.
Se sa. Olye n goumen, olye n goumen yonn ak lòt, mèt fouti desann mizik la pou mwen Sovè, an nou travay yonn ak lòt. Kidonk, li t ap nan enterè mesye sa a, oubyen sèvis mekanik lan ke li te fè sèvis nan machin mwen an, li klin li pwòp epi li di ma, Madam Gèlin oubyen Gèlin oubyen sè m, renmen machin nan, sa w wè? Sa w wè de sèvis ke m demen bonè m ap mennen lòt Sa w wè de sèvis ke m ba ou a? E ke li te wè satisfaksyon nan vizaj mwen pou l te kontan. Lè wè m pa te kontan se di yo kisa k pa mache? Ki jan ke m ka amelyore sèvis lan? Paske ban m di w, le sèvis son package li e son tout, ke m pa ofri tèl bagay. Te netwaye machin nan, vacuum ni anndan l, retire pousèt, anpeche ke m te pran yon grip jou a, sa a pa fè pati de sèvis lan. E yo toujou di ou lè w ap bay sèvis. Yo di w lè w ap bay sèvis, tankou mwen ap pran kèk klas nan kesyon ou bagay ou te li, yo di w ke lè moun nan vini, fòk ou ba l sèvis li, l peye pou li a e ou ba l anplis. Ou ba l yon ti bagay anplis. Se anplis sa a ki pral fè l al pale de ou, ki voye lòt moun ba ou, ki fè lòt moun vini pou ka fè plis kòb. Paske se sèvis la w ap vann. Si sa w ap bay la pa bon, poukisa pou m tounen? Poukisa pou m mennen moun? La gen ti gwo zanmi ki di li pa rekonèt ou tèlman ou bèl gason. Se paske l chita kote yon bèl fanm tou ou pa konprann sa. Epi epi sa se pou sèvis mekanisyen yo. Yon bagay ke m ta di pa rapò a sèvis mekanisyen yo tou, gon gran diferans ke w kapab fè lè w antre nan yon garaj ayisyen avèk lè w antre nan yon garaj etranje. Yo gen menm pratik an Ayiti. Ou wè lè w ale nan garaj a Ayiti yo konsi bagay la sal se paske konsi se paske la sal se Sal bout bagay la sal konsi pa gen dwa pou antre pa gen kote pou chita pa gen anyen pa gen dwa pou antre nan yon garaj pou ke kò w pa sal pou rad ki soti sou ou a pa soti ak pousyè li sal kote a pa pwòp ou soti ak grip men mezanmi Si m konnen ke m pral on kote lè m lè m ale la m pran on grip anplis de lajan ke m ap pote a, sa m ale la m al chèche? Se pa nou nou pa anba lavil la, Pandan se tan menm menm biznis, menm sèvis ke Ayisyen ki gen garaj lan fè a, ou ale nan yon yon lòt garaj etranje, Kote pou yo resevwa l yon ti kote byen pwòp. Yon ti kote byen clean, byen nice. Pafwa tou, yo konn fè w soti, yo konn fè w soti de nan garaj la dèyè pou al gade. Ou wè se yon kote ke y ap travay ki gen grès, men ki pwòp. Gen poubèl kote pou yo mete, li pa gen pil pousyè, li pa genyen bagay ki pou fè w malad, ki pou kenbe w, ki pou w grip a la gòj. Kidonk, Nou sipoze respekte ayisyen parèy nou. Lè ke w antre nan biznis ayisyen an konsa, li san respè sa siyifi w deja gen etranje k pap vin ladan l. Kidonk ou deja pèdi yon pan nan kliyantèl ou a ki te ka ofri w lajan. Paske bous ayisyen yo isit se ti bous yo ye, moun sa yo pa gen anpil mwayen, men genyen lòt etranje ki gen gwo mwayen ki te ka vin ofri w gwo biznis, men lefèt ke ou pa gon ou pa gon sèvis standa ke w ofri, kote w ye a pa pwòp, sèvis a la kliyantèl la pa bon, li pap vin jwenn Nou kidonk ou pèdi yon kantite lajan ke w te ka fè w pèdi l. Men ti bous ayisyen ki te kapab vin jwenn ou tou, ou pèdi moun sa yo. Gen moun nan paske le fèt ke moun nan se ayisyen, fòk nou di yon kote pozitif tou lè w al jwenn yon biznis ayisyen, se ke yon ayisyen pi fasil konprann ou, pi fasil ba w kredi. Sistèm sa a blan pa konn an nwayè blan pa pral ba w kredi. Li pa ka ranje machin ou pou ou pou w di ke l wap vin peye l demen. Pa gen bagay sa, amwenske ou vini, ou fon ou fon modèy de pèman avèk li, avèk kredi kat ou. Men pa kont, bòs ayisyen an, ou ka ale kote l, ou plenyen, ou plenyen, ou plenyen, ou plenyen, ou di konsa m pa gen lajan, o, bagay sa, li li ranje machin nan Se pou pa ou, yon rezon pou li fè ranje ke ou pa mach, bay moun nan li ranje sèvis. machin nan pou ou, Se pa paske epi m ou ap vin, mande w mèsi konpè, ou vin ki fè peye pou w pa demen. byen fè l.
Mwen fè l pou Jisteman. mwen byen, pou lè m gen lajan pou m ka vini. Jisteman. Ki, jisteman, kidonk menm si ke moun nan se mèsi konpè l ap di w, Menm si ke ou gen yon favè an plis kont, dayè se favè an plis sa. Se li menm ki sèvi sa. Ki pèmèt ou kenbe klin an. Ki donk, faudrait-il ke, ke espas yo mezanmi, nou ka fon ti efò pou nou klin espas yo. Peye yon moun! Dayè, minimum wage lan nan, nan Massachusetts se, se 11 dola, 12 dola, men nan Florida se, se 8 dola, 9 dola. Plen moun ki pap travay.
Peye yon plèn moun ki bezwen ki bezwen travay bon nou pap fè pwomosyon pou pou ilegal non pa fèm sa bon se parol la fè li m pa konnen kep vedi an fè li lè yo vini moun nan yo gen moun yo ki vini an vakans yo pran yo yo ba yo ti job anba tab yo se si yo se la yo pa e bay peye yon moun ou plen moun ou konnen ki pap travay jis pran e dil netwaye sa mwen la ou pa son bagay nan menm ok ou an fon lot ayisyen viv tout konsiderasyon etan e. Se pa janm te di a, se pa vle nou vle mete o vu dèy tout ensalibrite oubyen tout enkapasite de ayisyen yo, pito ou mwen kite m met lan se yon envitasyon pito, se yon envitasyon pou mande moun yo, bizisman ayisyen yo ki nan dyaspora pou yo ofri de meyè sèvis, amelyore sèvis. Men tou m t ap pale de sèvis ki pa bon, m panse gen lye tou pou n pale de moun k ap fè bon bagay.
Nou genyen pa egzanp nan Sendomeng gen. Yves Marie Chanel, nou konn tande pale de non sa, ki gen yon restoran nan Sendomeng ki rele Maison Creole, se yon bèl bagay, si nou poko ale, si nou anvi ale Sendomeng, ale nan zòn kolonyal, nan kapital la, Santo Domingo, Maison Creole se yon restoran ayisyen, bon se youn pami restoran ayisyen, mwen pa konnen twòp lòt yo, ki bay bon sèvis, e sèvis se menm manje lakay an Ayiti a, se manje sa ou jwenn avèk li. de gou e mè ayisyen ou jwenn li koulay ayisyen ou jwenn li fritay ayisyen etc avèk savè lakay e sa se youn ladan l. Eske twalèt la bon pwòp nan restoran me yonn nan pwoblèm yo ankò. Mdou bon bagay mpa mal chanèl la zanmi m se pa yon zanmi men se yon moun mwen vizite mgade mwen ki sèvis li bay mka temwaye de li Antouka mwen m disa mwen wè ke le restoran nan Masachisèt yo m pa konnen si Ginos gen twalèt m pa konnen anpil ladan yo yo pa gen twalèt pou yo non yo pa gen twalèt pou piblik tankou ou vini ou vin achte epi ou bezwen twalèt m pa konnen si gen bagay sa men sa ki gen twalèt yo pitit yo sal anpil oh lè nou fini pou nou pale de twalèt yo si andan sal m pa bezwen dlo lè nou fini pou nou pale de twalèt yo. Bon, gen yon lòt moun ke n ap voye yon gwo kout chapo pou li ki se Wilkenson Sejour. Wilkenson Sejour ki se yon Ayisyen, ki se yon chèf. Misye, pandan peryòd ou te tande shutdown, sesi sela, Prezidan Trump te genyen avèk bagay poutèt pou bay bòdewòl li a, Misye fè on gwo travay e bagay sa merite pou moun pale l fò. Misye eleve tout moun kap travay nan èpòt yo ki rele TSA yo. Misye ba yo manje gratis. Manje ayisyen an plis hein. Misye ba yo manje ayisyen gratis. Mwen m panse on nèg ki fè on bagay konsa, li pat mande gouvènman an kenn lajan, li pat di konsa li pral vann yo a kredi apre sa pou yo peye l. Li twouve ke moun sa yo aprann kominote a on sèvis ki pa sèlman ayisyen men tout moun e ke yo bezwen moun yo pa touche epi misye deside pou lal bay moun sa yo lunch e dinner pandan peryòd sa sa son gwo bagay Wickenson bon travay man kenbe la kenbe kalite a e mpanse se sa kap pèmèt ke nou ale pi lwen. Men akote de sa tou gen anpil bèl restoran ayisyen mkwè genyen nan New York yon pwopriyetè de restoran ayisyen de grande classe hein Lè w ale la w ap depanse yon 100 dola kanmenm e ki trè pwòp, ki clean e twalèt la clean. Se ayibobo pou jan de sèvis sa yo. E se moun sa yo tou ki fè fyète nou. Paske lè w mennen yon etranje, pa egzanp pou anpil zanmi mwen, mwen gen anpil zanmi etranje, m pa tèlman renmen fè pwomosyon etranje a ki fè moun pa janm wè m toupatou avèk yon etranje ki kole bò kote mwen. Men lefètke mwen etidye nan sistèm nan, avèk yo peyi a se peyi yo yo nan tout anviwònman mwen gen yo e yo renmen manje tout jounen ap di gade m fè tèl manje pou nou epi yo renmen man nou konnen nou konnen etranje manje deyò anpil se nan restauran la plipa nan yo manje epi lè nou yo toujou renmen mennen m soti o be ok semèn sa Guerline se nan yon restauran ayisyen ke nou ta vle pou pou nou al manje Si ke mwen, mwen pa ka, e mwen Boson, pa egzanp, m pa ka di yo, an nou glise desann jous Bòktonn pou n al nan Djinoz pou nou ka jwenn yon ti kote ki pwòp. Fòt, podèt si ke nan anviwònman nan Boston an, ke nou te kapab gon bèl restoran ki byen klin ke w kapab mennen yon etranje. Men ou mennen yo e, e, e, etranje a, li pa gon kote pou l pipi, paske twalèt yo tèlman sal. Ou imajine w ke w antre yon kote k ap vann manje, Epi kote ya sal. Deja Depi moun nan wè bagay la sal gon degoutans kel bay li pap li pap manje manje ya. Se vre si paka vin achte manje epi kote lap achte manje a pa pwòp. Jistemon paka dim ke kote ke wap fè manje manje wi bagay ki pale nan vant mikwòb la ka touyew li pa pwòp epi ou vle ke pou ayisyen anvayi yonn nan ples ke anpil moun anm renmen ale e ke yo fè anpil piblisite pou li nan nan nan pami restoran ki se Faraz restaurant ki sou e e Ipac lan Sot kote ke ou antre. Jde jou ee faraz resto an li prop men de jou ee li pa prop ditou epi sevis ala pli an sal la chili yo pran tout tan pou yo baw epi moun ki ap sevi ki ap sevi nan restoran yo yo bizi vizaj yo toujou mare se komsi se kont yo gen pwoblem avek ou men non men paka gen Tout An piblisite sa ki ap fèt autour de Farah's restaurant tout moun sa yo ki ki apresye e Farah pouki w paka amelyore faudrait il ke sèvis a la clientèle la li bon tou. Pa bliye, pa janm bliye sa. Sèvis la se li menm kap fè moun tounen. Ki pou premye. E fòk ou toujou avèk yon souri nan figu w kòmsi ou prè ou kontan ke wap ofri moun nan sèvis sa, se li menm kap fè li tounen. E gon bagay ki ekseman enpotan Gelin sot di li, wa lan faraj jodi al bon demin pa bon non, lè sa wap fè diri an fok li konsistan, sèvis la dwe konsistan son bagay tout tan chak jou pa gon bagay pou wikenn epi gon lot bagay pou lè pou la semèn fok tout tan ou toujou kenbe sèvis la pou wap bay li pou moun kontan pou lè yo vini pou yo di monchè kay fara son bagay serye li ye si ou ale la ou bon.
Men, mwen panse plizyè rezon ka eksplike ke y ap fè moute desann sa a, yon jou sèvis la bon epi yon lòt jou li pa bon. Pa egzanp, moun k ap travay yo, alò moun k ap akeyi moun yo, fòk nou ta konnen nan ki kondisyon yo ye. Kondisyon pa enpòtan. Lò ale. Tande! Kondisyon ki enpòtan. Kondisyon an pa enpòtan. Lò ap travay nan yon restoran etranje. Tande! Tande m, Sovè. Yo te di w y ap peye w di dola.

Fòk mwen pale tou pou kli pou ayisyen yo. Pa egzanp nan restoran gen sa ke yo rele tip. Gen yon se yon konvansyon e Ayisyen ki kono kòmanse bay tip se yon konvansyon ki etabli tout moun konnen ke sèvè yo pa touche anpil lajan e ke ou ba yo ou ba yo ti tip. Am ou ba yo gen k di pousan oubyen men gen pafwa tou bay sa w vle. Ayisyen yo pa tèlman renmen bay tip. Men fòk mwen di w tou, si m ale mwen wè se yon kote bagay la pa pwòp, w ap sèvi m, ou konn w ap voye manje a, grès la tonbe sou mwen, w al pou m ba w tip la, poukisa? Bon, gen yon lòt bagay ankò pou nou di. Pouki pou m bay tip la? Gen yon lòt bagay pou m di.
M pa konnen kouman Ayisyen antreprann tip. Mwen menm, m fè. Tip se pou bon sèvis wi. Talè, talè, talè. Non, li plis ke sa. Tip se pou bon sèvis. Wi, tip se pou bon sèvis li ye. Se pou bon sèvis wi. Paske se grès la ki mete tip nan mwen pou l ap vini.

Wi kalite a se ou k pral detèmine l èske ou te jwenn bon sèvis oubyen èske ou pa t jwenn bon sèvis e se aprè yo fin ba ou kontra avan. Yon bon egzanp, mwen gen yon pwofesè ki ap di mwen li menm lè l ale nan otèl li gen yon bagay ke l fè pou l wè si ou clean wonm nan lè l antre li lage yon 5 kòb atè anndan epi kounye a l al sòti. Lè l tounen l verifye èske l wè sen kòb la deplase. Sa vle di si sen kòb la kote l te lage l la pa deplase sa vle di ou pa ou pa bale l. Ou pa kliyen l. Ou pa kliyen l. Gen moun ki vini avèk bagay yo yon lazè pou yo klere pou yo wè chak espam pou yo wè ki kantite fatra ki genyen anndan. Sa vle di lè moun nan li vini li fè jan de bagay sa yo. Paske yo fè review la nou al gade online yo bay yo di w tèl kote lè w ale l sal, li plen labou, li sesi, sela. Pa al la ankò. Sa vle di tout jan de bagay sa yo, yo afekte. Epi m ap di w yon lòt bagay, men review ankò. Tankou Ayisyen pa konn kisa k rele review. Ou wè w ale nan sèvis, w ale nan sèvis moun nan li pa ba w bon sèvis epi kounya gon zanmi ki di entèl pa t ban m bon sèvis epi l vin joure w. Wap pale mal biznis li. Non se pa sa.
Wap e pale mal biznis li. Wap e wap e anpechel viv wap kraze biznis li. La pral voye wou la pral voye manje w m pa konnen la pral m pa konnen whatever kisa li bezwen pou l gen pou l fè avèk ou. Men se sa depi m ale bò kote w ou pa banm bon sèvis m gen dwa di w pa banm bon sèvis. Men si w ban m bon sèvis tou, m gen dwa di w ban m bon sèvis. Tankou, pandan ke nou ap pale de biznis, nou pale de restoran, nou pale de garaj, gen biznis ke m ka pale de de yo nan an ke Ayisyen ke fè ki pi pwòp nan kominote a, se biznis an e e e kawopractis yo. Mwen genyen plizyè biznis kawopractis Ayisyen ke mwen konnen, kote ke lè moun yo fè aksidan yo al e pran swen e kò yo ki pwòp ki klin ki bay sè ke kliyantèl yo bon sèvis m konnen 3 ke m konnen ke mwen e pase nan yo ki vrèman trè trè byen ki bay bon sèvis genyen yonn nan Brockton m kwè ke mwen te fè yon ti tan e kolabore ansanm avèk e ansanm avèk mèt li biznis sa a li toujou pwòp li toujou klin e sèvis a la kliyantèl lan li asire. Yo baw bon sèvis. Genyen youn ke mwen te ale ladan li e nan Redòf, m kwè ke mwen te mwen te fè yon aksidan yo te trete m ladan li. Se yon trè bon kawopraktis. Genyen twalèt yo a vrèman clean, yo genyen de twalèt toujou byen santi bon, anndan an toujou byen pwòp, yo resevwa w trè e trè byen. M kwè genyen lòt tou ki genyen nan Manhattan avèk Dorchester ki se de ki se de antrepriz vrèman serye. Nou bat bwavo lakontantman pou biznis sa yo e nou di pwopriyetè biznis sa yo kontinye fè bon travay ke wap fè a. Men mwen pa prete. Men pa kont, nan ka ou praktis ki genyen nan Rendòf la, gen yon avoka la. Woy, pitit. Misye pa bon menm. Oh mon Dye papa.
Ou tande zanmi, ou pa bon menm. Si w bezwen konnen tout koulè. Ranje kò w zanmi. Tout koulè ke enteryèman manman w ka pran, al pran mesye sa kòm avoka. Li joure ou, li joure manman ou, li ap rakwoche nan figi ou, lap fè move san, epi apre lap rele w li di w se malad li malad ki fè l konsa, bon si w malad pou al kay doktè pou al trete. Ou paka chèche yon kote w met kò w al pran tretman pa vin anmède moun. Ou paka ou paka fè biznis pou bay moun sèvis. Mwen menm anvan nou anchene sou kesyon sèvis la, Dènye konsila ayisyen an kote l fèk ye kounya m pa konnen. Men m ap di w ki eksperyans mwen fè avè l nan premye a. Sa ki te Boston an se te aah mezanmi lè w rive se yon bèl bgy. Ou antre gen plizyè lòt biznis men lè w parèt depi w parèt devan sa ki pou ayisyen ou wè l e li pi sal. M te ale nan yon peryòd li te an ete. Tout lòt kote yo gen gen gen èkondisyone etc pa ayisyen an gen yon seri de gwo vantilatè kap fè yon bri mezanmi se pa ti koze moun yo vin travay avèk pitit yo lèm rive a son timoun kap resevwa mezanmi ann serye nou paka fè ayiti sa non. Mezanmi m pa konnen prezidan oubyen biznis m pa konnen sa ye a. Sa ke moun nan pa konnen se ke konsila a se yon biznis li ye tou. Nan andeyò de biznis la se li menm ki vizaj peyi a. Jisteman sa se vizaj peyi dayiti a. M pa gen kalite koulè sa. Eta sa bagay la sal. Bagay la se tankou m ta di w 3 chanm kay se 3 chanm kay paske se pa yon ofis se 3 chanm kay. Lè w rive nan 3 chanm kay la timoun nan tout kwen ap bay anndan rengen. 4 ti grenn chèz yo mete Tou devan pou w resevwa moun. Apre sa w gen pou w pase yon etènite oswa yon jounen, menm jan w ta dwe al fè paspò an Ayiti, ou gen pou w pran bato pou w bay la, isi pa gen bato. Meganmi, tèlman ou gen pou w chita, ou gen pou w nève. Apre sa pou yo voye l ba ou, se yon lòt ankò. Ou pa ka jwenn li. Nouvo konsil jeneral nan konsila an Ayiti a, Stéphanie, mwen panse se Stéphanie Jean konsa l rele, ki se yon jèn timoun, yon jèn demwazèl, yon jèn pwofesyonèl, e ou konnen nan konsila yo nan pwoblèm ki genyen lefèt ke se yon pakèt pati politik, depite, senatè ki mete moun yo, se yon bagay politik anraje, li pa tèlman fasil pou dirije espas sa yo. Men nou espere Stéphanie, antan ke yon jèn demwazèl, e ou kapab konprann, yon jèn madam, ou kapab konprann nesesite pou mete lòd nan konsila, nesesite pou ke nou kapab ofri konpatriyòt ayisyen yo yon pi bon sèvis. Lè ke Ayisyen, nenpòt ki moun ki antre anndan konsila a, se vizaj peyi Dayiti ke l wè. Paske konsila yo, anbasad yo, se yo menm ki reprezante peyi Dayiti. Kidonk faudrait-il ke nou bay yon bon vizaj. Se vre ke m konnen bagay yo pa bon lakay, men nou pa, fòk gen pwotokòl, wi, fòk gen pwotokòl, men, jisteman, s on espas diplomatik li ye, kidonk sa siyifi, gon pwotokòl, gen yon jan pou li òganize kidonk Stephanie big up e felisitasyon pou pozisyon an donk madanm e travay pou kapab fè pozisyon an valab travay pou kapab fè non pou kite konsila a ansanm avèk yon sèvis kliyantèl ki enpekab epi pwòpte epi yon kote ke pou ayisyen santi yo fyè pou yo dign pou yo antre pou yo al fè e chèche sèvis ke yo bezwen nan peyi yo men gen yon lòt ayisyen e sovè nou pral ale ki sot ekri nou ki di nou èske sa ta vle di pou nou pa fè biznis ansanm avèk ayisyen paske li konnen gen de biznis ayisyen ki ap travay di sou teren an e ke fodètil ke nou ta pale de kèlk biznis de fason spesifik pou nou pa jeneralize pou nou anpeche ke gen pwoblèm ki kreye. Nou vle di zanmi sa a, se pa sa nou di ditou la a, nou pa di pèsonn moun pa fè biznis ansanm avèk ayisyen, okontrè, nou la pou nou fè pwomosyon pou biznis ayisyen yo nou la pou nou fè pwomosyon pou ke ayisyen ka fè konbit pou yo gen seri de biznis ke gen 10 nan kominote a yo te kapab fè yo yon sèl biznis chak moun yo te separe avèk yon avoka yo monte yon sosyete anonim yo monte yon koperasyon epi yo mete l nan yon bèl bilding epi yo ofri yon gran sèvis mwen pale la a mwen pale de karopraktis yo pafwa gen anpil avoka nan kominote a ki bay trè bon sèvis biwo yo trè klin lè w ale kote yo yo resevwa w Trè byen, mwen menm, e sou rezo, platfòm ke n ap pale a, Tabou Nèt Twòk, ki se yon koperasyon, se yon avoka nan kominote a, e, e, e, e, e, Kerby Robinson, ki te regle tout zafè e papye konpayi an, se yon, se yon mesye ki trè pwòp, lè w ale lakay li, ki ofri yon sèvis, ki gen yon souri ekstraòdinè, ki bay Ayisyen bon jan sèvis. Nou gen e Richard e Thierry Champagne tou, yon avoka nan kominote a, son moun ekstraòdinè ki ofri Ayisyen sèvis ke w merite. E tout lòt moun kap bay sèvis ke nou poko wè, ke nou poko wè, nou pa konn. Nou pale de kawopratis yo, m kapab di nou nan Brockton kay Rodney e Pierre-Louis oubyen Jean-Louis ke li rele, se pa, se Rodney se pa yon moun ki zanmi mwen, m avèk li nou gen diferans. Diferans nou ke tout moun nan kominote a konnen, men pa kont lè w ale kay Rodneyser e Jean Louis e li ba w yon trè bon sèvis kote ke lap sèvi moun yo trè pwòp e kawopractis ke map pale nan Randolph la mwen pa sonje non moun yo men yo sou Main Street lan e nan Randolph jis e e e e Roller bon lè pou w monte pou w ale Boston e Se vre gen trè trè bon sèvis ke yo bay kominote a, twalèt moun sa yo vrèman klin, vrèman pwòp, se felisite. Nou felisite Djino's Restaurant tou ke nou te di ke anndan restoran an li vrèman trè pwòp. Nou felisite Farah tou lè w parèt anndan an ki pwòp men pafwa sèvis pa bon. Sèvis la pa bon. Bon, yo pa peye nou tout fason se pa reklam nap fè yo pa peye nou pou sa, reklam se lè moun kap peye w. Yon moun di yon bagay nou di. Se pa kraze nap kraze biznis ayisyen, se di nap di ou tankou jan Gazman di a fò w amelyore kalite sèvis wap bay. Nou nou pa fè pab, ou konprann, kalite sèvis la fò amelyore l, se sak pral fè lè yon moun vini pou moun nan jwenn bon bagay pou l di sou ou pou se pa move bagay. Se pa biznis ou yap kraze, se yon ti efò nap mande w pou w fè, leve nivo a. Tout lòt nasyon yo lè yo fè li, yo fè l yon jan lè w tounen pou kontan. Nou menm tou fòk nou montre diferans la. E nou ka fè l, ba yo poukisa n pa ka fè li. M panse youn nan bagay n ap ka envite Ayisyen fè se sispann endividyalist e pafwa mete tèt nou ansanm pou n fè yon bagay de kalite epi de prestij. Nou vle fè yon restoran, twa, kat moun, senk moun mete tèt yo ansanm. Bon sa m p ap kouri antre ladan li e m panse, non m pa di yo pa ka fè l non, m p ap kouri antre ladan li paske gendwa gen plizyè rezon ki anpeche Ayisyen Kil genyen restoran yo mete tèt ansanm.
M panse sa nou ka fon sijè avèl. Nou ka fon sijè a sa tou. Gade lòt moun yo. Gade lòt moun yo ki te janm rive isit ke yo mete tèt yo ansanm. Yo devlope yo. Gen yon solidarite antre yo ke nou pa retwouve kay ayisyen yo e se la nou konvye ayisyen yo. Mete ansanm gade lè nou mete ansanm nou fon bagay de prestij pou n di wi sa se ayisyen e pou ayisyen fyè de li. M konprann sa w di a Ladenson. M panse nou ka toujou chèche yon tèm nou fè yon bagay so kòman ayisyen ka mete tèt yo ansanm pou yo ouvri pi gwo Son lòt bisnis sijè pou yon lòt deba men pa rapò a sèvis yo jodi a sa ke mwen mwen mwen vle ajoute se ke lè ou gen yon ayisyen ki vin pran yon sèvis nan men ou ou salye l bonjou sè m bonjou frè m sa va loure selon jan ke ou vle Lonè respè Lonè respè e e Se pa figi l ou achte pou sa. Ou vini bwat a blòdye eske w te satisfè manje a te bon? Li te gou jodi a li te nan gou? E kisa m ka ajoute anplis? Ou di mwen sou yon ti suve. E sèvis la jodi a kisa m te ka amelyore ladan l? La pwochèn fwa kisa w te nan sèvis la te manke ke ou ta swete ke m amelyore? Kidonk pran sa yo amelyore biznis yo chak jou. Ou pa fè biznis lan jodi a epi m fini. M gou restoran la moun gran kou yo bezwen manje fok yo vin manje yap vini pou yap bgy wi ayisyen an fatige l renmen manje peyi l nenpot move jan w ba li lap pran yon Yon jwè soni a soni pa mal nan sa Se pa achte ou achte machwè pèsonn moun mwen menm depi mwen rive yon kote Humm e e e humm mwen pale avek yon humm yon moun non non biznis an ayisyen ou pa resevwa m byen mwen pap tounen e map al fè moun pou ou wè depi w wè se viza sa ou wè se Guerline Petit kap rive sou ou ou mèt di oh mèt veye fi sa son pès li ye paske non depi w pa pale avek mwen byen non sèlman map m pap pran l nan men w map al korije w hein lè fin on kont ou m ap vin pale sa live map vin pale l live map fè moun pou ou tou map di zanmi m Map pale zanmim map pale lot moun. Ou sou YouTube, ou sou Facebook la, ou tout tout group, tout kote ayisyen ap bon tout kote.
Aprè ou ka gade emisyon sa sou YouTube, sou YouTube chanèl Tabou Network lan. Tande tou. Men lè m ale kote ou resevwa m byen ou banm bon sèvis, m mache di tout moun sa tou. Mwen di tout zanmi m, oh ale kote tèl moun, entèl ap ba w tèl bagay. Oh tèl ayisyen m konnen son moun ke mwen ki respekte moun. Tèl moun te konnen m gen anpil zanmi m sè jousi ki gen dè pwoblèm depi yo rele m di ale kote tèl moun e rele yon madanm li rele Marie Maude Evens li respekte moun lap fè tèl bagay rele e yon moun nan kesyon edikasyon èske ou te pale ansanm avèk doktè Lunine e m konnen lap respekte w lap ba w bon sèvis yon moun gen yon lòt bagay li bezwen m di èske ou konn Junior Buisreth Men moun ki Junior! oh oh Yo site Eske non w ou konn man. Junior Bisrep al kotel lap baw bon sèvis e wap renmen sèvis ke li ba ou a depi yon moun bèy bon sèvis ou bay bon travay Nap pale de ou. nan kominote a nap pale de ou Eske wap nap bay di bon ou bay sèvis? bon Wap bay travay bon nap sèvis tou sèvis tou? ou pa bay bon sèvis nap pale de ou tou Menm jan nap pale nou pale nou pale de Rodney nou pale de Djinoz nou pale de Farah nou pale de lòt moun men wè tankou wè tankou wè mesye ap pale wè mekanisyen ki pran move sèvis la m pa swete nonmen non l paske se yon moun ke m ta pe kiltive pou ke m te kapab mennen plizyè lòt ayisyen pou nou amelyore mwen mwen vle biznis ayisyen yo amelyore mwen vle yo pwòp Mwen vle ke pou yon moun tande Guerline kap pale biznis ou mal la dil pa bro, epi lè fin wa lo balel ou lavel ou clean twalèt la epou rele Guerline telefòn mwen se 5 585 483 2663 5 85 483 26 pa relem di vin wèl epi tounen pou di moun yo ke konnya l pwòp. Epi nap kontinye kontinye gade pou nou wè sil konsistan sil toujou rete pwòp sil toujou rete pwòp se pa poul pwòp yon jou se pa pwòp li pou fèm vin wè Yon sèl jou wi wi awe sa. Moun kon mete nan sèvis ala kliyantèl la lèl gen règ li li pa gen poul move sou moun yo moun yo pa bezwen konn pawòl konsa lèl te goumen ak maril sa pa li nan kont ak mennaj li sa pa enterese pèsonn moun nan kont ak madanm ou sa pa enterese pèsonn moun lè ayisyen an sot travay li sot fon chif on dòbo li grangou li fatige li bezwen on ti manje pou lal lakay li si wè zantre on kote ki pwòp kel ka respire byen nou bal on bon sèvis nou fon ti souri avèl yo byen akeyil.
Nou byen Yon moun pap al gonfle machwè l sou li, rele nan tèt li etc. Absoliman, ou se yon avoka, m rele w, m gon dosye, pa mache rakonte moun koze m, pa di m ti fi sa men ki pwoblèm li genyen se mwen k te avoka k te rezoud pwoblèm ni. Sekrè pwofesyonèl lan fòk nou kite fè. Sa se yon mank detik.
Oo, lè m di moun yo manke etik. Mezanmi, li pral lè pou nou ale. Pa rakonte moun koze.
N ape mande Ladelson pou l ba nou yon dènye mo.

Emisyon sa a se yon envitasyon a kominote ayisyèn ki nan dyaspora a, ki nan biznis, kèlkeswa tip biznis w ap fè a, pou si sèvis ou, si gon baye yo te konn repwoche w oubyen yo te ka repwoche tèt yo de sèvis ou te konn ofri a, pou w amelyore li pou lè kliyantèl la retounen, swa l ayisyen, swa l etranje oubyen nenpòt sa l ye a, e li retounen l di wi O mwen sèvis la. M wè diferans la jodi a, sèvis la amelyore e m pral envite lòt moun vini vin pran sèvis la oubyen vin achte l. E se te objè emisyon sa a jodi a. Nou te byen kontan ou te avèk nou. Kenbe la, n ap wè nou nan yon lòt emisyon. E se te yon plezi, se toujou yon plezi pou mwen. E onè respè pou tout moun, toujou pou yon grap plezi pou nou la. Nou pa la pou nou kraze, nou la pou nou konstwi okontrè. Men, e platfòm sa a li rele Tabou Network. Emisyon sa li rele kale pwa anba tonèl tabou. Tabou vle di ke nap pale sa ke ou menm ou pa vle pale a menm, sa ke tout moun ap di tou ba. Restoran yo tout jounen lè ayisyen rankontre ansanm youn pale mal lòt, yo pale mal yo di men sak pa mache men sak pa mache. Men menm moun kap pale w mal la se bon zanmi w tou. Li pap janm vin diw men kisa pouw ap fè nan biznis ou an ki pap mache. Ebyen nou menm nou ban nou tèt nou pou devwa pou nou vin sou diw sa nan tabou. Nou pa gen anyen nap kache, nap nan kale pwa nap lage tout koze, nou pap kache pawòl yo nap diw jan li ye a. Men konsa tou, nap pran tan tou pou nou felisitew, pou felisite tèt ou, paske w pran risk pou met yon biznis nan kominote a. Paske gen moun kap kritikew, yo envesti lajan yo lòt kote yo pa vin envestil nan kominote a. Gen moun kap kritike ki pa met onkenn biznis ki pa genyen anyen menm pou moun ta pale yo mal pou li, paske yo sere kò yo anndan lakay yo. Kidonk ou menm, se yon ewo nan fason pa w, ke w pran risk pou w fè yon biznis nan kominote a. Menm lè biznis lan se yon biznis pèsonèl li ede w devlope tèt ou pèsonèlman tou, men konsa tou li jete yon limyè sou aktivite ekonomik ke Ayisyen ap fè e kapasite Ayisyen pou yo antreprann, ee de biznis men nou kapab fè yo pi byen nou kapab amelyore yo non nou amelyore nou an nou respekte ayisyen parèy nou lè ayisyen an vin kote w ba yon sèvis lè etranje a vin kote w bon jan ke w pliye pou w bese do w pou w resevwa etranje a sa pa tèlman enpòtan tout moun se moun ou resevwa tout moun byen ou bay tout moun menm kalite sèvis la e ti ekstra ke w mete. te nan sèvis kwa kofi a se li menm kap fè kliyan an tounen vin jwenn ou e se sa ki pi enpòtan an donk moun yo m te kontan pou m te avèk nou se t on plezi bon sole tout moun epi sa va rive nap di ou mèsi pataje live la avèk zanmi ou kòmante li voye kòmantè ou yo ba nou Di nou sa w panse, epi n ap toujou travay pou ou. Epi tou yon yon zanmi ki rate emisyon sa e e l ap jwenn li sou channel youtube e tabou network la tabou depi tape li tabou network oubyen l tape kalifò anba tonyèl tabou sou youtube e l ap jwenn li mèsi tout moun paske nou te vin chita ansanm avèk mwen menm avèk 2 lawon sa yo gen anpil pwoblèm so bye bye tout moun ki te branche emisyon jodi a moun yo te anpil nou pa ka site non tout moun.